Bil te nan vwayaj li. Chak jou voye yon pakèt lajan ale, chak jou voye yon pakèt lajan ale, chak jou voye yon pakèt lajan ale. Pou mwen vin la a, fò m gaspiye plis ke douz mil dola. Ou konprann? Plis ke douz mil dola. Lè manmzè antre. Manmzèl kòmanse bonm ti move jan, bonm ti move jan. Li pa vle m kole avè l, li pa vle m ba l bòy si m, gen de seri de bagay li pa vle m fè ansanm avè l, li toujou ap sere pou mwen. Se sa k toujou fè kont, plis kont, se sa k toujou fè plis kont, mwen avè manmzè. E nou pa janm ka fè yon semèn byen. Li toujou konsa. Manmzè a rive gen yon nèg sou mwen, m pa konnen. Apre, lè m vin konnen manmzè avè nèg la. An dye li pa li pa li pa li pa kache di li gen nèg la li di wi m gen nèg la li di nan boul figou m genl kisa w fè monchè m ka di w konsa depi lè m konnen manmzè gen gen nèg la map pase kòmsi te mwen 2 mwa nou pase 2 mwa la la monchè nou pa pase 2 mwa kòmsi alèz menm chak jou diskisyon mwen pa ka pale avèl depi m fè pam m rive nan kay la son manje ranje k rive nan kay la pou li mès te ni nan kay la yon pwoblèm li ye pou pou li. M pa ale nan kay la yon pwoblèm li ye pou li. Yè yè e dimanch la manzè fè m yon travay anba kout dan. Li sasinen m nèt anba kout dan. Mwen t al travay epi telefòn mwen te vin resèt nan maten. M al travay epi Imey ta ye penyen. Epi mwen mande moun, kote map travay la mwen mande moun yo 2 zèd tan poum vin ranje telefòn nan. Ou konnen yon moun paka viv san telefòn. Yo dim e pa gen pwoblèm al ranje telefòn nan. Epi pandanm fè pap konsa mrive lakay la, mwen wèl. Li wèm ap ouvè pòt la, li di oh Vidi Jan, epa ou gentan vin la, Vidi Jan wi m vin ranje telefòn nan. M al ranje telefòn nan. Dam di, O, m di konsa ou menm ou gentan vini tou? Bae di, E, wi, se yon sèl timoun m t ap penyen. Bae te di, Ebyen li t ap al penyen. Kounye a la, mwen vini, mwen antre. Antre m antre, men m wè l fache, depi l wè m nan li fache. E, men chak jou dimanch li toujou sot avè nèg la al manje, al nan restoran al manje, chak jou dimanch.
Paske dimanch, dimanch a la, la denyè k te pase a. E mwen te vin kenbe yo, m te vin kenbe yo pandan yo te soti. E chak jou Dimanch, m pa konn si misye off chak jou Dimanch, e chak jou Dimanch yo toujou al manje. Kounye a la mwen lakay la, li te gen manje la, m al chofe manje pou m manje. Antan m nan sal la m ap manje konsa, m tande l ap pale avè manman l, apre li fin pale a manman l, genlè, m pa konnen te misye k rele l ou Orime k rele misye, m tande yo ap pale. Kote yo ap pale a, mwen, epi l kouvri tèt li nèt avè dra. Mwen mache ti piti, ti piti, piti, piti, m al kanpe devan kabann nan. M tande tout sa yo di. Misye di, Eben, e si misye la nou pap soti ankò la? Li di, Non, e bon misye la. M di, M pa konn sa misye vin fè la lè, lè, maten sa non. Epi yo ap pale, yo ap pale, di koze bagay sa yo. Apre l fin pale, m top m pran telefòn nan nan men l. M di, a kiyès ou t ap pale la? Kounye a m kenbe telefòn nan avè m menm. M gen ak goumen, m kenbe avè yon lòt men y ak goumen avè m. Gade, li manje ponyèt la nèt anba kout dan. Li tchake ponyèt mwen nèt anba kout dan, kout boutèy nan tèt, kout pafen, li kraze 2 pafen nan do m. M pa di l anyen. E apre, May nan telefòn sa pa de bagay m pa jwenn foto foto koukoun foto toutouni epi yon pakèt de seri de foto m wè imi ap goumen ansanm avè mwen map pase ba yo avè yon men epi mwen map goumen avèl avè yon men map map map pouchel lòt bò avè yon men pa de bagay mwen pa wè sou telefòn sa ok m vini m pa fèl anyen anyen m pa li telefòn ni m ale travay lè m vini e li chita nan li te chita nan sal la. sou kanape a yon sèl li wè mi vini an li ale nan kizin nan yal gad tiktok kote yal gad tiktok nan kizin nan m wè li la mwen chita nan sal la m ta branche barye telefòn nan apre li vini sou kanape a pou l dòmi sa m di Jadeline m di konsa ou paka ou paka konsa ou mèt fè m pou m ta fache m pa fache e ou mèt gintan moutre w pi fache ke mwen menm. Li kipe men, li pouse men lòt bò, li kipe bò mwen. A m di, Enben, a kiyès w ap pale a? A wonche m ap pale a, mwen pale avè w, ou voye m lòt bò. Li pa okipe m menm. La m di, Jadeline, avè w ap pale. Li fè yon kout san, li leve. Kote li leve a, li gen tan pran valiz li, sanble valiz li, sanble bagay li, pou y ale pou y al jwenn nèg la. Li gen tan rele nèg la, li di nèg la konsa pou nèg la vin chèche li. Nèg lan kanpe devan arè machin yap chèchel a vin chèchel m di jodia ou pa pale non m gon video m te fon video nap wè video sa m di nou pa pale non m kanpe nan papòt la la m di ou pa pale jodia non m di kòman ou pa pale a ou pa pale non men apresa manmzè te vini men manmzè te banm yon kalòt li banm yon kalòt aprè li banm kalòt la m pran telefòn mwen poum fè video aprè kalòt la. Ee kote mkanpe ya mdi ou pa pale non li pran li pran yon bagay la li voyel sou mwen pow nan figi kotel pete li voyel sou mwen li voye nan figim nan mwen top mwen plonje mplonje mplonje souli kotem plonje souli ya mkenbel kotem kenbel la li sasinen nèt anba koud la kounya la goumen goumen goumen men kijan sa fini men kijan sa fini mwen menm sak pase la mkonnen son egzanp yap ye pou sak dèyè yo si ou pa renmen yon nèg. Ou pa vle yon nèg, pa itilize l. Paske mwen menm mwen ka di w pou pou pou pou w soti te mwen m gen 1 an m pa janm reyalize anyen. Se li menm menm tout ti kòb mwen fè se li menm mwen ba l ata tè ata tè m voye achte nan peyi l. Kòman pou yon nèg avèk yon fanm tout sa w gen pou w depanse l nan fanm nan? E se pa pou fanm an jeneral non ou pa menm menm Menm pitit ou genyen tou pa egzanp. Ou bay tout sa w gen pou w depanse ladan l. Ou, se yon fanm ou avè l, ok, w ap fè sa w gen pou w fè pou li men, si w gen 100 goud, ou pa ka pran tout 100 goud la w depanse. Ou ka depanse l nan ka, si se 100 goud lan k ap fè lavi, malad, whatever nan yon ka. Men ey men, ah monchè, ou pa wè tèt ou menm brother. Pou li.
Pou sa alèz. Ata kay m voye achte nan peyi pou li. Pou sa alèz. Ok, sa yo se ti detay, ann ale la. Banm tande sa ankò. Twò ta pou ou. Ok, sa a se ti detay.
Ann tande sa ankò, ann ale la. Oh, nou pa sipoze kite ti bouzen sa yo grandi, se touye ti kaka sa. Non, non, non, se, ou pa ka ap lage l konsa la, m pa ka ap pran l konsa. Mwen menm, m te rele man, m te rele tantann mwen, m di, Tantann, ou wè jan bagay la ye la, moun sa yo se separe pou yo ta separe. Ok. Paske si Jan avè Jadeline pa separe, Jan ap tiye Jadeline. Men ou konn koman manman ye se on sel pitit fiy la manman genyen li pa gen lot manman li pa gen lot pitit fiy on sel pitit fiy la premye pitit fiy li tou ebyen se konsa manman relem li di anben jidit kisa nap fè m di man Siw pa kab al on lot kote pou kalme Jean pi pa nwi Jadeline si w ta vle Jadeline rete ansanm avek Jean. Lè w di si w kapab al on kote pou kalme l la kisa dam sa vle di la menm? Oh sa vle di on relasyon pa ka mache ki poko poko on moun ekri anba live la pou mwen pou m gade sa kisa demwazel sa vle di lè li di al on kote pou ka kalme sa sa vle di? Kòman pou n al kote? Sa vle di yon relasyon pa ka mache, de moun yo pa ka chita pou yo rive tranche bagay la, se yon kote pou l ale, ki kote li prale an? Talè, talè, talè, sa m pèdi, m pèdi la wi, talè, talè, talè, talè. Mwen menm m te rele man, m te rele tantann mwen, m di tantann, ou wè jan bagay la ye la, moun sa yo se separe pou yo ta separe. Paske si Jan avè Jadeline pa separe, Jan ap tiye Jadeline. Men ou konn koman manman ye. Se on sel pitit fiy la manman genyen. Li pa gen lot manman, li pa gen lot pitit fiy tou. Se on sel pitit fiy la, premye pitit fiy li tou. Ebyen se konsa, manman rele m. Li di anben Jidit ki sa n ap fè? M di man, si w kapab al on kote pou kalme jan, pi pa nwi Jacques. Ok ok ok mèsi mèsi mèsi oh a moun an souse anpil wagle mèsi anpil misye poulay kay bòkò oh bon mèsi ok an nou fè yon sans ok m an nou fè reyaksyon avan nou ou wè sa ou wè son relasyon la sa pap janm mache sa vle di pou nou relasyon pou tout bagay sa ap pase se viv nou pa ka viv epi pou al yon kote pou al ka yon se yon bòkò sa vle di 2 moun ansanm yo pa ka antann men sepandan tou fòn di sa gen relasyon tou Pase se ayisyen nou nou paka bay tèt nou manti gen relasyon tou ki gen de moun ki pa konn paka viv se pèsekisyon nou paka nou paka inyore sa se pèsekisyon konn fè sa tou gon pakèt bagay tou men nan ka sa se pa sa se se misye se demwazèl la k pa renmen sa di gen jan pway kay bòkò kòman on fanm pa renmen on gason pral kon bòkò Kisa sa pral fè la? Sa vle di menm si demwazèl sa pat mouri jodi an i tap toujou mouri? Bon ale kay al kay bòkò an m panse se la li ta bay mouri pi vit wi. Ayiti e nou menm ayisyen an vre nou kwè nan m pa epanye m pa inyore kòmsi petèt gen relasyon vre gen de se se gen anpil gen anpil kòmsi se nou konnen nou konnen se ayisyen nou konn bay yo men la se pa se pa se se demwazèl lan k pa renmen misye. Se pa pèsekisyon se renmen l pa renmen mizè ann ale ann ale ann ale.
Kin si w ta vle Jadeline rete ansanm avèk Jan i di manman fè m konprann paske manman se konsa manman toujou ye li toujou vle pou pitit li pa pase gason li toujou vle pou pitit li rete ansanm avèk. Sa a la w dakò se pa sèl manman non. Menm anpil zanmi tou. Jodi a ou pa egzanp gen anpil moun ki nan relasyon ki ap nwaye nan yon pakèt pwoblèm ki kòmsi se kò yo ki nan relasyon men andedan yo pa ladan l, yo pa ka yo pa anvi rete. Tout sa yo di papa yo, fanmiy yo eksetra zanmi yo pa kòmsi y ap konseye y ap konseye rete se di se nou menm ayisyen menm ki konsa a bon m konprann tou m konprann paske si w nan relasyon w ap viv ladan l Menm si wap di w tout pwoblèm w, se w pou w konnen kisa kap bon pou w kisa pap bon pou w. Pap janm gen moun kap kouri di w kite l vre. Men fanm, fanmi ayisyen, paran ayisyen konsa vre. Menm si yo wè w paka viv a moun nan yo toujou yo pa janm vle w anyen kòm si se fòse yap fòse w rete ladan l. Sa a on ti patik enpòtan. Ann ale. Yon nèg, se konsa manman ye. Men manman pa t janm wè tankou Pitay fè bagay pi separe Jadeline avè Jan. E bòkò Ayiti tou, menm si w fè yon bagay lakay lakay yo, yo di w wi yo ka fè, yo ka fè, yo ka fè, poudansetan yo pa ka fè yon mèrd. Èske w konprann DG? Ou konprann sa m ap di w la? Epi tou, Jan lè y fin fè yon bagay, y mete y tankou s on timoun piti, y mete y tankou s on ti inosan. Manmi, ou pa fè anyen, ou pa fè anyen manmi, mwen pa wè lè Manuel maltrete Jadeline konsa non, ou pa fè anyen manmi, di m non si w pa fè anyen. Manmi an menm ki yon lòt egare paske li pa viv yon sèl kot ansanm avèk Jadeline, a m fè tèl bagay wi pou pou pou pou nou, pou m wè si nou a viv. Epi Jean menm konnen afè l la vre. Sa manman di sa?
Manman ale vre? Wi.
Eske mesye Jean konn Ou konprann gen kesyon m pa dwe poze non fò m konnen byen. Ou ka poze l, ou ka poze l, mwen menm son fyète pou mwen pou m pale pou Mesye Jean pou m degaje avè di tout sak nan mwen menm. Paske yon ti petèt ki kapab kontribiye avèk tout fanmi an tanzantan l voye ti bagay bay fanmi an tou. Mwen abòne. M ba fanmi Manmi e fanmi Jadeline. Gen nèg ki konsa wi talè wi anbyans. Ok anmwey kanpe istwa sa. Alò demwazèl sa rele Jadeline li avèk misye istwa lan Misye se yon zanmi gason kel gen, gason an refere misye avèk avèk demwazèl la, se pa kòm si se de de moun ki ki pa egzanp gen gen defwa yon moun ou ka bezwen yon fanm epi yon zanmi w refere yon fanm lè sa sa w fè ou chèche byen a fanm nan w pale avèl ou wè sa m bezwen di w lan Avan wal viv avel avan fon se bagay ou gade pou konnen se non kamacho sa vle di menm misye humm zanmi an refere li epi yo vin ansanm misye rantre li etc donk sa vle di se lejèman nap di ke se pa yon relasyon ki te vreman gen baz vre nan yon sans sans epi li rantre demwazel lan antre men sal vin bay jis nou tande istwa lan. Misye vin arive touye demwazel la. Misye nan prizon la. Misye nan prizon. Map di de bagay. Avan si gen de moun ki vle fè entèvansyon banm met line nan. Na pale. Aswè. Mpa nan sitiyasyon an. Map toujou gon komantè. Ou pa ladanl wap toujou gon komantè. Men lesansyèl. Pa gan kenn moun kap aplodi on moun, pa gan moun kap aplodi on moun, pa gan moun kap renmenl nan ka lanmò, nan ka pèt vi imèn. Pa gen moun ki renmen, kap da, kap pwan plezi ladan. Men, medam, sa k enpòtan, se pa sèlman nan renmen men yo ale vè non. Depi, menm si nèg la pale avè w, li renmen w. Depi w pa renmen on nèg. Ou ka fè yon kou ou ka pran kòb yon fra, de fra, men pa pèsiste. Ou pa renmen nèg la, pa pèsiste ap pran kòb nan men l. Si ke ou pa renmen yon nèg, gen yon seri defonse pa kite l defonse pou ou. Paske jodi a w ap ale, lè nèg la gade pa egzanp, nèg la Etazini, pase tout moun ki nan peyi etranje, whatever kote Kanada eksetera, yow, se pa yon bagay ki fasil. Se dèfwa mwen menm pou m leve le maten la, e batay wap batay pou leve al travay. Donk sa vle di, lè misye wè ke yon nèg fin fè tout bagay sa yo pou yo epi kòm rekonpans se sa demwazèl la ap fè, donk li pap wè l byen. Men sepandan, èske misye te konn ap viv byen a demwazèl la tou nou pa konnen. Men sa map di aswè a, chak moun Chak aksyon wap fè reflechi l. Chak aksyon wap fè reflechi l. Gen yon bagay ou gen yon moun, e pa yon kou pa ta bay ou vide atè non, men le fè ke wap viv nan yon peyi de lwa, dayè depi ou touye moun nan, ou deja antò la, depi ou touye yon moun, reflechi, fanmiy ou genyen, rès tan ou pral pran, reflechi nan sa. Gen de aksyon wap fè, li enpòtan pou reflechi l. Anpil, anpil. Pito ou rive on lè moun di w ou twò lach olye gon aksyon ou pral fè. Kounye a se lè w nan prizon kounye a w ap pase mizè epi w ap reflechi kounye a w ap wè ou pa t bezwen fè l. M pa m pa pran plezi nan sa ki fèt lan men m ap di medam yo tou si w pa renmen on nèg Fè de kou avè l. Fè de kou, on kou avè l. Pa gaspiye l. Pase on nèg ou avè l, w ap fè l depanse. I antre ou isit, i vini, l ap peye bil, l ap fè on seri de bagay epi ou pa respekte l, w ap fè frekan sou li, w ap fè on pakèt bagay sou li, just gade akize l t ap gade ou. Kòman mizè misye tap viv avèk mwen pa konnen men lesansyèl jodi a moun kap ale nan relasyon yo fanm gason e se sa fè ke pa ekzanp mwen mwen renmen fanm pòtoprens yo trè pwofesyonèl nan sa ou pa renmen o o m tou pran danlè wi la mwen menm talè m tou pran m tou pran danlè. Kòman fòm kòman fòm se madame Merline oh sa fè plezi Merline mwen mwen m bouke rele w m paka tande w m di map swiv ou ou konnen tan yo travay lekòl pa gen tan nou konnen sa sètènman ou anba live lan ou vle fon ti pase sou sa pase m kwè w tande dosye demwazèl sa
wèl ok m tande dosye demwazèl la trè trè byen but e ou konnen Ou konnen malgre gen lanmò, gen lanmò e popilasyon an pa sispann e fè bay opinyon pa yo. Ou konprann? Malgre gen moun ki mouri men e sa pa sa pa sa pa sifi gen anpil moun ki ki pase fristrasyon yo pa rapò avèk e de seri de bagay ki pase nan sosyete a. Ou konprann? Gen moun ki fè lòt moun abi, ou konprann? Gen moun ki ki viktim. pa rapò avèk yon èd yo te yon moun te bezwen ou ede pou moun kòm kòm pon yo pa jis pran epi yo ale ou konprann sela vle di ke yes gen moun ki m pa di kontan non men gen moun ki jis bay opinyon yo pa rapò sa kap pase a bon li san nou pa fèm salwe moun yo non m pa salwe pèsonn moun nan m antre direkteman sou sou a depi ou antre nan cho a se ale. An ale, mwen salye moun yo. Mwen pale direkteman sou jou a, ou pa kite m pale, salye tout moun yo, bèl madam mwen yo, bèl mesye m yo, m konn pale avè yo chak dimanch yo. Ou pa fè m yon ti distans pou m pale avèk yo. Oh ye, ye, ye, madam Florence Anna Carona, ye, ye, ye, anpil wi, anpil. Antouka, ki gen pou de tan de tan de chou aprè, m salye tout moun, salye tout moun ki. Gentan branche, menm si m sale nou tò, bon m sale nou kanmenm pa vle pa sale ditou, fò m sale nou plis ke kòman yo sale yo tou, sa yo te konn di pa pral tande nou aprè. M te m ta m te anba live la m di bon m bon m rele paske sa va pran. Sa vle di ou pa ou ou pa gen okenn sentèz oubyen konklizyon w ka fè pa egzanp de de sa non? Ki leson
ki sa moun ta dwe aprann de sa? Wi nòmalman leson mwen tire sou sa se ke m pa vle pèsonn moun abuser de lòt moun ou konprann Ok. tankou Mhm. e m si wè li onèt ou pa renmen yon moun epi ou jus di ou pa renmen l ou pa vle anyen de li Mhm. gen moun ki jus um, renmen bon pati an pran sa yo bezwen pran swa lajan swa yon swa yon avantaj kèlkonk epi ou ale m wè l pa jus ou konprann Ok. m wè li pa jus pou moun ap envesti nan ou peye lekòl pou ou oubyen fè w vwayaje whatever epi yon jou ou jus Ou just ou just pa vle moun sa ankò oubyn m m estime ke li li pa li pa fè onètete ou konprann m m an konklizyon mwen kondane mwen pa renmen vyolans vyolans sa pa sipoze fèt paske lè gen moun ki mouri nan sans sa fò gason gen ase matirite pou yo di paske lè w gason sa vle di ou gen matirite lè w gason sa vle di ke ou ka ou gen kapasite pou pou pran anpil bagay ki difisil sa ki sa ki yon gason Gason pa gason konsa, gason gason paske yo ka yo ka ankyse, yo ka yo ka sipòte yon seri de pwoblèm ou konprann, sela vle di ke yon gason gen dwa fristre, gen dwa fache, gen dwa pa kontan men touye yon moun humm ou pa ka retire lavi moun paske lavi moun sakre, se Bondye ki bay moun lavi ou pa ka retire lavi moun menm si w te fache. But nan lòt sans lan tou tou, si gason fèk konn li fini gason abize yon lòt moun tou sou pretèks ke wap wap wap wap moute sou pon an wap kraze pon an li pa m wè li pa li pa make sense. M ta swete ke pa gen viktim nan sans sa ankò, m ta swete ke gason yo tou gen anpil metriz de swa yo pa ale nan sans sa, yon fi vle ale kite l ale paske gen 50 milyon fanm Wap vin wap vin yon pi bon fanm toujou. Moun pa kriye pou moun ankò, moun pa touye moun pou moun ankò. Se sa m tap konkli. Ok.
Mèsi. M kontan tande w Madam Merline. Fè m pase pase. Ok. Wi map tann ou. Mèsi. Bye bye. Ok.
Bye. Ok. Sa se Madam Merline ki tap fè yon ti pale lontan wi la nou pa tande. Donk an gwo se talè. M te ka gade 407 307 75 45. M fini la. M tap di banm pran omwen omwen on de twa moun paske gon leson moral nan istwa sa a tou paske mwen menm m di n sa nan oken ka m pa pran plezi nan nan nan nan nan nan nan kote k m bay men medam yo tou on gason on moun nan nan lavi an tou se senp e reflechi reflechi aksyon yo donk men lè w pa nan sitiyasyon tou li toujou bon ak se pou w kòmante Ou byen plase pou fèl, ou pa nan sitiyasyon an. Par ekzanp si w mande par ekzanp mwen menm, mwen menm gen de moun par ekzanp si m santi on fanm pa renmen m, m pa gen ankenn rezon m ap rive nan nan batay avè l. Dòk paske e sa k pase, depi moun nan pa renmen w, m gon dam ki di l, ah w la wè dam sa m t ap gade videyo a m panse siv li m pa t siv li non. Depi dam, depi moun nan pa renmen w, ou mèt te bay lemond sitou fanm, Depi fanm nan pa renmen w, mèt bay lemond li pa renmen w, e renmen li pa renmen w. Se konsa tou gen de fanm, menm si l pa renmen w, li ka fè tout tan l ap viv avè w li pa renmen w. Paske gen de fanm ki ansanm avèk yon nèg, se pa paske li renmen l non, se paske nan tèt li, li wè avèk moun sa li ka gen yon stabilite, li ka di moun sa m va mari l, li ka gen yon konfyans, moun sa ka viv avè l, tou sa. Men, kankou mwen menm, si ke ou pa fòse yon moun. ki pa renmen w renmen w li pap janm renmen w ou mèt te fè sa w vle li pap janm renmen w donk m swete tout jèn gason kap tande la donk e yon aksyon nou pral poze kontwole l anpil paske lè s on frèt ou pral fè yon pakèt refleksyon ki ki ka ki pral ki ap twò ta donk mwen dezole m pote kondoleyans a fanmi lan a fanmi demwazèl la e a misye tou ki pral pase tout tan l E nan prizon. E bon m pa ka di tout tan m pa konnen aprè aprè yon jijman men lesansyèl misye nan prizon la donk e vwala epi moun renmen renmen a moun ka ki renmen nou si nou konnen nou pa renmen yon moun pa rete pa dechèpiye l nèt ka pran yon ti bagay pa dechèpiye l nèt pa pèsiste avè l nèt donk paske lè moun ap plede depanse depanse depanse nan ou epi. Ey. Epi yon gason tou, fò w gon sans ki devlope nan ou. Donk pou w konnen lè yon moun, menm si se pa san pou san, men si yon moun renmen w talè. Banm, banm, banm man, Evens sa men mande w sa. Eske si yon fanm 407, 365 47 banm tande, si gen 2 moun. M ta renmen mande eske si yon, eske i fasil talè. Banm mande Peglo, son bon jènjan misye ye. Talè banm mande misye, banm mande Peglo eske son bon, se son bon flannè? Talè, talè banm mande misye. Map mande, map mande 2 jèn gason poum wè la nan ka sa paske m konnen gen de nèg nèg la paka fin detèmine si fanm nan renmen a san pou san men on nèg eske on nèg ka on fanm pou fanm nan pa renmen w pou fanm nan pa renmen w pou wap pèsiste depanse ladan l? Hein Talè talè banm banm gade sa avèk Banm gade m wè M gade m wè Se se se se vrèman se vrèman dezole men istwa istwa a di se se se se se domaj Se domaj se konsa sa sa fini Antouka e m konsèy lan sèke m swete tout moun ki pral poze yon aksyon e ki pral poze yon aksyon, reflechi anpil, espesyalman moun ki nan peyi ki striktire, pa egzanp Etazini, Kanada, Lafrans, e tout peyi ki òganize. Donk, reflechi l anvan, reflechi l anvan. Se, ok, reflechi l anpil, anpil, anpil, anpil. E pi medam yo, sispann fè nèg nou pa renmen, sispann kite w l ap envesti a san pou san nan nou. ok on gason tou toujou devlope on ou ta paka wèl a san pou san men si on moun renmen w fòw ka idantifye lè on moun renmen w lè se itilize lap itilize w fòw ka gen ti bagay pou ka wè kèlke pa donk vwala antouka se byen se byen dezole se byen regretab donk sa pase sa pase konsa nou swete kondoleyans a sa fanmi nan e pi sè ki pral fè pral fon anpil tan nan prizon tou donk nou dezole pou li se sèlman sa wi. Se sèlman sa, reflechi anpil men vyolans pa ladan l. Ya, reflechi anpil Merline men vyolans pa ladan l. Se ekstrèmeman, se vrèman, se vrèman degilas hein. Li vrèman, li vrèman, li vrèman, li vrèman, li vrèman dezole. Humm ok mèsi anpil tout moun ke m te kontan avè nou lè a rive la tou on pwoch on emisyon konsa ankò se pou dimanch epi pa bliye vandredi swa vandredi operasyon bon m byen kontan ke oh ya oh oh my god oh m te jwenn anpil mesaj la wi. Se di ooh ok m jwenn mesaj mwen sa nan ta ok m te kontan avè nou e bòn nwi epi pa bliye ale abòne sou youtube youtube lan ki trè zenpòtan paske emisyon an toujou disponib la depi m salye Sylvie Théophile. Ok oh gen lot moun anko ok ok ok sou youtube la Bonne nuit randevou se pou vendredi swa a 10 è 30 pou minuit 30 paske se weekend nap fè humm alò Merline di nenpot kote nan mond lan gason pa dwe retire lavi moun bon se moun pa dwe retire lavi moun se vreman dezole epi epi sa epi sa wap gade bay sou laparans gade Ou wè son koup ki sanble la gade wè ou wè son bagay ki sanble yon koup ki sanble bèl bèl moun se bèl moun menn se bèl moun menn se se vrèman dezole antouka se vre m salye Jean Luc inter antouka se vrèman dezole mèsi tout moun te kontan avè nou bòn nwi epi randevou Luckson. e vandredi operasyon dosye lèk dosye ale larivyè an pase ankèt lan m poko m a 45 pou san ladan l e map vin vin pale de fil an egui de kanada pou rive la kòman sa te ye ok ok nap baw tout rès detay yo vandredi pou ka konprann mèsi tout moun m te kontan avè nou bòn nwi epi pa bliye abòne sou chanèl youtube lan ok trè zenpòtan pase menm si. Eeh oh Armstrong pa di istwam sa monchè istwa sa trè tris men se pa istwam li ye monchè ok mèsi tout moun si gen de si gen de moun ki vle fè yon entèvansyon tou petèt li byenveni nan 407 407 307 64 45 sinon nale men nimewo a sou ekran gen gen gen yon dam sa ki di sa tou ii ou vlem li li kòmantè a Bonsoir Bonswa Mesye Luckson show mwen kontan mwen pap ka rele ou kelkeswa sou fòm nan moun pa dwe retire lavi moun e kelkeswa sou fòm nan moun pa dwe retire lavi moun epi yon moun tou lè ou pa renmen yon moun Ou pa fè Ou pa fèl depanse tout sal genyen nan ou e on gason tou fò trè smart pou konnen lè on fanm pa renmen w a 100 pou 100 ok fòm di w tou Luckson gen de gason ki gen tèt di menm lè yo konnen fanm nan pa renmen yo le fè ke yo renmen fanm nan Yo nan tèt yo se sa yo gen yap depanse nan fanm nan ki pral fè fanm nan renmen yo map diw sa Luckson lè yon fanm pa renmen w li pa renmen w menm si w te bay le mond la li gendwa pa bay w le mond men li pa renmen w ok men si w pa renmen moun nan tou ou pa dwe pran afè l madam sa w panse Donk sa se yon madam ki voye sa ba nou, mesaj sa ba nou. Antouka se istwa tris, se byen domaj. Mèsi tout moun. Randevou se pou.